Salut salut mes amour koman nou ye Byenvini sou kanal kraze tabou moun ki ap pale ansanm avèw la se Angeline Jodia se yon remèd mwen pote pou fanm ansent kap soufri avèk tansyon wo Mezanmi nou konnen lè yon fanm ansent tansyonl wo se yon epe damoklès ki sou tèt fanm sa paske tansyon wo depi ou pa kontwolel Le pli souvan lal debouche sou malè ki rele eklanmsi a. E eklanmsi se ti frè lanmò. Fi a konn pèdi lavil ak tout timoun nan. Ou byen fi a konn fin akouche malgre sa eklanmsi a pranl sak fè sa se tansyon an ki pa kontwole. Gen anpil fi ki swiv tout. Randevou yo pandan yo te ansent lan. Men, medikaman doktè a pa kontwole tansyon an. Sa vle di tansyon toujou ap fè moute desann. Moun nan ka wè remèd la maten, epi aprè midi tansyon disèt otè, moun nan ak gwo tèt fè mal, moun nan wè twoub nan je l, tansyon an pa kontwole. Ebyen avèk remèd natirèl yo, mwen pral ede w kontwole tansyon sa. E tou, fanm ansent pa ka bwè nenpòt fèy. Gen anpil fèy ki kontwole tansyon, men paske moun nan ansent, li pa ka pran fèy sa yo. pou l pa domaje timoun nan, pou l pa fè yon move efè sou li menm pou mete lavi l an danje. Remèd sa mwen pote pou ou a, li pa pral fè oken efè segondè ni sou ou, ni sou ti bebe a. Li pral ede w. Men avan, m ap di w gen kèk abitid ou dwe chanje lakay ou si w se yon fanm ansent ou wè w ap soufri avèk tansyon wo. Si w se yon moun ki renmen manje pil sèl, pil grès, pil bagay fri, bay fritay. Ou renmen itilize bagay endistriyalize tankou ji an bwate yo, fon ti ralanti sou sa. Fon ti ralanti sou yo. Paske bagay sa yo se pwazon yo ye pou moun ki soufri tansyon wo. Epi si w se yon moun ki pa renmen fè egzèsis, fè ti egzèsis. Ou ansent m pap vè w kouri. Men fè ti mache. Si w pou al yon kote, kote a pa lwen, mache al a pye. Yon sèl bagay pa al mache nan gwo solèy cho. Mache lè aprèmidi avèk granm maten. Ann ale pou remèd la. Pou remèd la sa nap bezwen yon mang avèk bèt rav gen kote yo rele sa bèt wouj. De bagay sa yo yo gen de minero ki se son de zipotansè sa vle di ki gen kapasite pou desann tansyon e pou kontwole tansyon ou pral bezwen konsome bagay sa yo chak jou. Mang lan li gen potasyòm li gen manyezyòm Ki pou al aji sou kè w, ki pou al kontwole batman kè a, fè kè a pa bat twò rapid, fè kè a bat nan nivo li dwe bat la, se sa ki pou al ede tansyon an desann. Nou gen bèt rav la ki gen potasyòm, ki gen manyezyòm men li gen yon lòt mineral ki rele nitrat. Nitrat sa a, lè w bwè bèt rav la, li rive nan kò w, gen de transfòmasyon ki fèt, li vin, nitrat la vin transfòme an oksid nitrik. Ebyen donk oksid nitrit sa menm li gen kapasite pou dilate veso sangen yo, fè san w sikile pi byen, plis oksijèn pase nan kò w ebyen se konsa tansyon an desann. Paske depi venn yo dilate, san sikile pi byen, kè w pap bezwen fè efò pou ap ponpe, lap kontwole batman kè w tou, ebyen tansyon w pwal desann. Wap bwè yon vè ji bètrav chak jou. Lè m di w ji bètrav la, m pa vle w blende l ni l ak lèt ni pou w mete sèl ladan l, w ap jis bezwen dlo glase avèk yon ti sik. Pou fè l brak jan granmoun yo di a, pa fè l dous. Paske sik se pwazon li ye pou òganis nou. E si w pa gen pwoblèm, ou ka bwè l san sik. Ou ka bwèl san suk. Epi lòt konsèy map baw si wap brè bèt rouj chak jou mwen konseyew brè anpil dlo brè anpil dlo pandan wap bwè bèt bètrav la e dlo a tou lap bon pou ou pou ti bebe a lap bon pou kòw antanke yon moun ki ansent kòw ap bezwen dlo mang lan. Wap bezwen manje yon mang chak jou. Si ou pa vle manje mang lan, brè yon vè ji mang chak jou. Lèm di w fè ji mang pa vwe w mete lèt, ni sèl, ni pil suk ladanl. Wap jis bezwen 2 vè dlo glase, epi ou kale yon mang ou rachel ou metel ladanl, ou ka met yon ti suk ladanl jan granmoun yo di a poul bwak Se pa poul dous. Paske suk nou wè la, se yon gwo pwazon li ye pou kò nou. Nou tande sam di nou kòman wap fè remèd la? Bwè yon vè ju mang chak jou oubyen manje yon mang. Se pou al lave men siye atè si wap fè remèd yo avèk mang la ak bèt wouj la e pou toujou kenbe menm movèz abitid la. Wap manje pil sèl, pil grès, ou pap fè mouvman. Mouvman enpòtan pou kò ou. Paske anpil moun ou wè k vin devlope tansyon, ki vin fè suk yon pakèt lòt maladi. Se sedantarism ki fè yo fè sa. Sa vle di moun ki rete chita, moun ki pap move kò l, moun nan pa pral fè yon ti egzèsis, fè yon ti mache, fè yon ti kouri, moun nan toujou se machin, se taksi moto, moun nan pa ka mache. Ou kapab lè aprèmidi, lè solèy la pa cho. Nan zòn kote w yal fon ti mache, 5 minit, 10 minit, fon ti ale retou, lap bon pou ou. Ebyen mes chers amours se ti remèd sa yo mwen te pote pou ou. Pa inyore l pou w trouve se bagay ou konn ap itilize chak jou. Pa inyore l, yo gen efikasite. Bat pou w toujou gen fri sa yo lakay ou. Epi bètrav la tou ka manjel sou plizyè fòm. Ou ka fè salad avèl, ou kapab bouyil ou rachel, ou kapab grajel tou ou fè salad ansanm avèl. Mezanmi pa inyore remèd la, eseyel. Eseyel aprè wa vin dim nan kòmantè kòman sa te mache. Mwen di w babay a la pwochèn.